Bonswa, nou salye chak moun nan lè sa, nou salye prezans Bondye nan lavi chak sè, chak fanmi, chak zanmi ki pral gade videyo sa, e atravè de videyo sa nou kwè ke wap beni e wap jwenn yon pawòl ki a edew pou grandi espirityèlman epi fizikman. Daprè Galat chapitre premye li vèsè 10, selon sa ki ekri nan liv lan, Nan Bib la, nou wè volonte Bondye ki fè l te kreye nou, li te kreye nou pou nou te kapab fè de bagay pou nou onore l, e dezyèmman pou nou te kapab viv moun ke nou ye a, pou nou te kapab moun ke Dye li menm li kreye a. Se rezon sa ki fè Dye te kreye nou. Men nou konnen, a chak fwa ke nou ta vle viv moun ke Dye kreye a, nou ta vle viv pou nou fè Bondye plèzi, n ap toujou jwenn anpil. anpil kritik. N ap toujou jwenn dè kritik ki ka rann nou pou nou dekouraje, ki ka rann nou pou nou pa ka vin moun ke Dye li menm li te vle nou kreye a. Men konsèy pa nou pou nou jodi an, dapre sa ke n ap di ou, youn nan bagay, premye bagay ki pral fè ou ke viv, pou kapab moun ou moun ki pou fè Bondye plèzi e pou kapab moun ke Bondye kreye a, premye bagay wap bat pou gen lafwa, pou gen konviksyon nan sa ke wap fè a. Gen konviksyon nan sa ke wap mennen an, kwè nan sa ke wap fè a, epi toujou kwè nan Bondye apre sa kwè nan sa ke ou menm wap fè a pou kapab viv yon vi ki ka rann ou viv ere pou pa depan de pèsòn. Mete nan tèt ou Ke wap viv ou fyè nan sa ke wap fè a paske ou kwè tou nan sa ke wap fè a. Fò w gen konviksyon. E dezyèm bagay fò w gen kouraj pou kapab sipòte kritik lan. Fò w gen kouraj nan ou nan sa ke wap fè a pou gen kouraj pou kapab travèse kritik lan. Kòman nou kapab arive gen kouraj? Sè ke premyè bagay met nan tèt ou ke Bondye renmen w, li asepte w. Se sa ke pou met nan tèt ou, piske Bondye renmen m sa pa fè yon moun kritike m. M pa viv pou moun, m ap viv depan de Bondye. Tout sa m ap fè m ap bat pou m fè l pou fè Bondye plèzi e pou m kapab moun ke Bondye te kreye m pou m ye a, moun ke Bondye vle m ye a. Paske m pa depan de tèt mwen, mwen vin depan de volonte de Dye, m ap bat pou m viv moun ke Dye li menm li vle a. Piske kounye a m kwè ke Dye renmen m e li asepte m. Piske Dye renmen m li asepte m, e lòt bagay ankò, an nou sispann kite moun minimize valè nou, an nou sispann kite moun detèmine valè nou. Paske Dye li menm li kreye nou, Bondye renmen m, m dwe kwè nan tèt mwen paske si ke Bondye renmen m, li gen yon, li kreye m, se ke l gen yon plan sou lavi m. Men plan Bondye gen sou lavi m nan, se ke moun mwen ye a, pa gen yon lòt moun ki ka ranplase m. Pa gen pèsòn, menm lè te gen 50 moun ki te gen menm non avè m, yo fèt menm jou avèk mwen, yo fèt menm peyi ansanm avè m, yo soti menm kote ansanm avè m, yo pap janm ka ranplase m. Sa ke Bondye vle m ye a, sa ke plan ki gen sou lavi m nan, se pou mwen l ye. Se pou mwen l ye. Se sa k fè w ap toujou jwenn kritik, paske kote w soti, kote w prale a pa gen moun ki konnen l. Yo pap ka konprann ou, paske chemen pa w la trase yon lòt faran, chak moun gen chemen pa yo diferan. E sa k fè ou menm k ap sèvi Bondye, ou menm k ap viv, ou menm jèn fi, jèn gason k ap tande m atravè de mesaj sa, atravè de konsèy sa ke nou pote pou ou a, nan tout sa w ap fè bat pou w gen konviksyon ladan l, epi kwè nan Bondye, pa kite moun jete valè w, gen anpil moun ki kite moun ap devalorize yo, desann valè yo, minimize valè yo, yo menm tou yo vin dekouraje, non! M p ap dekouraje pou sa ki mele m yon moun kritike m. Pou mwen menm yon kritik avèk yon kòmsi lè yon moun ba w konsèy se menm bagay yo ye paske opine opine li pa fè anyen nan mwen sèlman sa mwen menm mwen dwe gen nan tèt mwen konviksyon kote m prale a e kote ke m vle rive a se sa ki nan tèt mwen nou wè menm apòtre Pòl li menm li t ap bay pèp la kèk konsèy avèk pèp Galati a nan Galat chapit premye li vèsè 10 lan ki kesyon l t ap poze nou èske pa Bondye kreye nou èske nou pa kreye nou pou nou fè Bondye plezi. Men piske Dieu kreye nou pou nou fè Bondye plezi, sa vle di yo pa blinge depan de sa y ap tande, de sa ke yo wè. Se youn nan bagay ki rann nou pa ka avanse vè lavan. Nou gade de sa moun ap di de nou. Men jodi a m pote konsèy sa a pou nou, chak jèn fi k ap tande m, chak jèn gason, mesye marye, madan marye, tout sa w ap fè, bat pou fè l pou fè Bondye plèzi, e ke konnen ke sa w ap fè a, se ou pou sa menm Dieu kreye w, chemen pa w la. Sa ke wa fè a se sèl ou ka fèl. Menm lè te gen 10 ou menm ki te gen menm non avan yo pap ka fè sa ke wa fè a. Kwè nan tèt ou nan sa ke wa fè epi kwè nan Bondye epi li menm toujou rete fèm apiye sou Bondye epi gen kouray pou sipòte kritik epi wap wè ou gen pou rive kote ou prale a. Ou gen pou fè dè mèvèy, ou gen pou fè dè gran obstak atravè de sa men fòw gen konviksyon. Nou kite w avèk pawòl sa swè a se ti konsèy sa ke nou te gen pou ou. E nou di mèsi a chak moun ki pral gade videyo a, k ap bay videyo a yon like, epi k ap kite yon kòmantè pou nou, k ap pataje videyo a avèk yon lòt jèn, yon mesye marye, yon madan marye ki kapab tande n. Ou menm ki pral pataje videyo a nou kwè Dye deja beni w pou sa. E ou menm ki ap like videyo a nou kwè Dye deja ap beni w pou sa. Ke Bondye beni w, ke gras Bondye avè w, ke pwisans li kache w, rete avèk lagras de Dye. Pa bliye, se te sè nou. Jovanie Hyppolite ki te pote konsèy sa pou ou ke gras Bondye ansanm avèw. Bye!